Mwen menm m anfòm nan plèn fòm. Ok nan e jan wè w la mwen wè w an plèn fòm ou joli. Byen sir.
Ok e Atitline pale m pale mwen e pale fanatik Cho Dèyè Pivot la ki moun ki Atitline nan fè yon kout prezantasyon pou fanatik platfòm mwen an. Ok.
Dabò, yo rele mwen Egeline Leclerc, non manman m ak papa m te ban mwen, e non datis lan Céline. Mwen se moun Sen Mak, m ap evolye nan kapital la, mwen abite nan Dèlma, eksetera. Se la m travay avèk Maestro nan Grand Chat. Maestro?
Grand Chat.
Epi, mwen la. Ou la? Mh.
Ok. Ou se yon atis, èske w ap evolye an solo ou gen yon full band?
Mwen jwe full band, mwen an solo. Sa pral depan de aktivite a, men natirèlman mwen full band. Ok, ou full band.
E definitivman, ou se yon atis, ou se yon diva. Kòman ou ta pral fè premye esperyans chante? Eske se legliz ou te kòmanse? Chak atis toujou kòmanse yon kote, kapab se yon moun ki te kapab enfliyanse ou, ou t ap gade l ki di, m apral eseye chante.

Ki tit mizik la? Ou ap pale de? De e, tou le de. Ah ok.
Mizik e Lanmou kote w ye a, se pat mizik pa m ye, se mizik Dutty. An fèt m te di Dutty m t ap renmen fè yon mizik avèk li. Men nan moman an, se Dutty ki te fè mizik pa l avèk mwen. Li te di m ke la, li gen yon albòm l ap travay, donk l ap mete m sou albòm nan. E, eskize m, eske se nan menm epòk la te fè mizik Dutty Machine avèk lòt demwazèl la? Tou swit apre.
Ok. Paske m kwè travay sa gen dizan de sla depi ke li te fèt. E se a lepòk nou pa p jwenn mizik sa sou non li m tou non. Se te Manzè Nene l te rele l. Mizik sa se te Lanmou kote w ye sa fè lontan m ap chèche w. Anpil moun ap konn mizik sa paske se yon mizik ki gen pase

Ti kouchè li nan konsè banm sòti youn nan mizik kem gen yo men son mizik ki te deja gen enpòt 2 zan nan tiwa m aprè di m gen fit avèk m gen avèk Toby m gen yon pakèt mizik la ki nan tiwa ki m poko sòti yo. E nap vini de sa de pwojè men e la nou nan fantom Nou nan fantom wi. Donk epi m di banm banm sòti mizik fantom lan men jan m te di lan Ki tit li?
Ex.
Ex.
Mizik la di ou se sèl ex ki pap expire donk vi kem pa bezwen mete expire m tou metel ex ex ki pap expire.
Eske ou ka fè moun yo gen yon ide yon ti fraz de mizik sa. Ou se sèl ex ki pap expire baby lè w pa la map mal respire.

Bon fòk mwen di wè mizik sa a, ex sa a son mizik lè m te al jwenn Fantom, son istwa k ap fè m ri. Lè Dutty fin prezante m Fantom pou pou m fè mizik la, m p ap ba nou manti, Fantom ou konnen Fantom son moun ki gen yon dwòl de karaktè, mwen menm ni mwen atis la m te pè atis lan. Donk lè w wè pou m travay mizik sa a, m tranble. E poutan, m pa te panse ke Fantom te gen otan de sajès non. M mèt wè, m pa konnen. Men, m twouve ke nan moman ke m t ap travay avèk atis la, atis la te vrèman cool, vrèman, m di waw, jan m te panse a, m twonpe konplètman. Moun ou te panse li te de vizaj ou konpòteman an, epi. Li cool man, li di m, atis, o, ou genlè pè m, poze w non, trankil. Epi li te saj, li te cool. Aprè di, Fantom te anbrase mizik lan. Ou ta di ke Fantom te plis anvi fè travay la pou mwen toujou. Alò son bagay ke m vrèman m pa ka bliye, m pap janm bliye l. Bon se pou jan l te bay li nan travay la. Dayè se li menm ki prèske m vin avèk ide a. M vin avèk ide a. Men se Fantom ki prèske, ki fè prèske tout travay la. Dayè nan mizik la gen moun ki konn di m konsa, mizik sa fèt Fantom.

Timan, pale nou de mizik sa, kote ou ta pral jwenn enspirasyon sa pou te fè mizik la, pou te bal pou te non, banm tout afèm, kisa sa vle di? Bon, ok.
Banm tout afèm, avan, mizik sa se avèk Gregory ki nan staff lan, fèt m ka di ki manager m. aktyèlman e se li menm ki vin avèk ide a. Li konnen m, li toujou ap swiv mwen epi l di m konsa. So, li li li voye yon ide ban mwen. Li di m kisa w panse de ide sa a? Donk li vi voye refren mizik lan ban mwen eksetera. Li di m sa w panse de sa? Epi m di ok. Li di m chante l voye ban mwen. M pran ti met ajoute yon ti bagay m chante voye li di waw nou ka fè yon bagay. Epi, se yon moun ki, se yon moun ki ka travay. Anfèt, m gen enpresyon chak moun ta bezwen yon Greg. Yon Greg? Manadjè? Manadjè ki nan staff la? Byen sur, wi.
Paske non sèlman li vin avèk mizik lan, non sèlman li bay ide pawòl yo, li vin avèk pawòl, li vin avèk ide pou enstrimantal la tou, ki pèmèt ke mayestwo Gunshot li menm, li te fasil pou l te ba nou beat sa ou wè la ke tout moun ap danse. Dayè ou pa ka tande mizik sa vrèman pou w pran san w pou w tande l pou l pa mache nan san w. Se yon trè bèl mizik li ye. Kòm tout a fè.
Wi, yes. M panse si pwomotè ki gen la, ou konnen kòman bagay yo fèt. Men si pa egzanp tout pwomotè ta deside di a n ap mete sa ki bon yo, an n chwazi di n ap bay tout sa ki fèt nan moman an ki bon.

Ou kapab toujou ekri nou nan nimewo nou. Ok Atline mwen wè ke ou te fè yon jam avèk Mass Konpa nan vil Sen Mak e ou tap chante konpa dirèk, ki tip de chante menm, ki tip de ritre ke ou kapab chante? Kòman kòb kisa ou kapab di nou de sa? Konpa, afro konpa, tout sa? Bien sûr m ka chante ni konpa, ni afro konpa. E ban tout afè m nan ki ou li ye? Yon afro konpa li ye. Afro konpa?
Uhmm, yon afro konpa.
Ok, e pale nou de esperyans sa kou, kòman w ta pral viv sansasyon sou stage avèk Gracia Delva, chantè Mass Konpa ki se yonn nan ikon nan mizik ayisyen an, kòman w ta pral viv esperyans sa pou te pataje yon sèn avèk atis la?
E se te waww, se te waww. E lè m te kwaze, m kwaze avan, avan bal la. Men m te gen pou m te jwe avèk band pa m. Malerezman nou te gen yon enkonvenyan lè n rive nan bal la nan lè pou n te jwe a, lè a pase. Epi atis la di m konsa, Oh! Ou pa ka, ou pa ka vin nan bal la pou w pa jwe lè m vini. Li di m te di w pou w te jwe nan onzè, mwen menm fason pou m te ka jwe aprè minui. E sa k fè w poko jwe? M vin gen yon enkonvenyan.

Ou pa di li nan jenerasyon pase yo. Men ok, depi lè map vini, son mizik ke m te toujou ap tande, m te toujou apresye. Vi ke se li menm m te toujou konn ap tande, ap tande, donk li tou rete nan mwen depi nan anfans mwen. E pi, donk, pawòl yo te nan tèt mwen. Fanm tankou 5 kontinan. Ki mizik ou konnen? M di, a, m konnen, m konn tande mizik 5 kontinan, m konnen anpil nan pawòl yo, donk m ka, m ka, m ka enjoy avèl.

Kounye a la, ou gen yon flute band ki akonpanye ou, èske ou chante an solo? Byen sûr, m chante an solo. E definitivman, ou pale de yon pwogram ou konn fè Senmak, chak fen dane, kisa, ki, èske ou kapab di nou kisa li ye egzakteman? Ok, m fè li nan konsè. Li nan konsè, lè m te fèk ap redemare karyè m, ou konnen se Pòtoprens m te toujou ap evolye, lè m te vin fè yon ti tan Senmak, m di ok, donk gen yon pakèt aktivite k ap fèt nan vil la, m santi. Se a chak fwa fò nou jwenn yon atis ki soti pòtoprens e m konnen gen yon pakèt atis nan vil lan ki gen talan tou donk pandan ti tan map fè nan vil lan donk fòk m di w ke m genyen antrepriz nan senmak tou sa koz ke m pase anpil tan senmak e anpil tan pòtoprens paske pòtoprens se la ke m travay mizik. Epi m di ok mwen m relanse karyè m isi Sen Mak epi m vin avèk li nan konsè epi jan l te pase l te vrèman nice se te yon siksè nan vil lan epi yo mande l lòt ane ane pase mwen fè l ankò epi nou tou kenbe li kòm yon tradisyon kòm yon tradisyon yon tradisyon ke m ta renmen ki rive nan tout depatman pa egzanp yon bonjou. Nan ane a, m gentan konnen tèl nan tèl mwa nan ane a se pou Gonayiv, tèl mwa nan ane a se pou Okap, se pou Okay, se pou dot vil, Jakmèl eksetera. Ou gentan konnen w ap jwenn li nan konsè. Ou konnen an Ayiti pou fè de aktivite sa yo, li trè koute.

Greg.
Ok. E nou pral fèmen entèvyou a men nou kapab di ok e ki nouvo pwojè ou genyen pou fanatik ou yo, pou fanatik mizik an jeneral? Toujou mizik. Pa egzanp banm tout afèm nan la e mizik lan li sòti li sou youtube se nan mwa jiyè la ki sot pase a mizik lan sòti wap jwenn li disponib sou tout platfòm yo nou ka al koutel ale sou youtube la sonje make li li regle. Mwen ta pral di sa mwen ta pral di fòk ou bay moun yo yon adrès e kòman moun yo kapab swiv ou sou rezo a. N ale. Make lin.
Lin nan sonje mete yon H lè n ap ekri l. LHYNN. LHYNN pou fasilite w pou w jwenn mwen sou YouTube lan e sou lòt platfòm yo tou. N ap jwenn li. E banm tout afè m nan. E nou se te yon mizik ke nou te deside sòti avèk tout videyo l. Donk, apre yon ti chita pale nou sòti l konsa. Men videyo ap sòti nan fen mwa. Answit nap jwenn lòt videyo. Pase pou nou gen plizyè pwojè kap soti youn apre lòt. E definitivman Lynn, se te yon plezi pou Ekip Choudèèt la te gen ou sou platfòm sa a pou nou te fè yon bèl rale. E mwen tap di ou pou ou bay yon mesaj avè tout fanatik platfòm sa a ki pral gade entèvyou sa a, avè tout fanatik yo tou ki pral gade ou menm. E kisa l tap yon mesaj avèk jenès Ayisyen, avèk Ayisyen kap viv nan. moman difisil sa? Bon, dabò e se Chaudiaït ki mete m la sou platfòm li a. Pou fanatik yo k ap gade la, m konseye nou abòne avèk chanèl la, pataje videyo Chaudiaït yo. E m konseye w tou ou menm kontinye nan travay la paske se yon, bon, ou gen dwa pran travay la la tou piti la, men se yon bagay ki pou ale. Non, pa gen sa, pa gen sa paske. Tiseu Specimen, zanmi pam, frèm, e map baw respè a sou platfòm sa. Ou se modèl mwen, paske mwen chanje mwen konn pale avèw, ou se frèm, patnèm depiw Cap Haïtien, jan wa prale a la, Chaudette ap vin dèyè Nathalia, e Tiseu Specimen, Samy Ron, Frandy Martin, frèm, zanmim, pa gen problèm se yon sèl nou ye, paske sa fèm, e pouki rezon mwen site mesye medya anliyn sa yo, se paske. E atis la dim show the hit e fòk ou kontinye goumen paske travay la pa fasil jan wap rale a kontinye sou menm lanse a se poutèt sa mwen fè referans avèk nou menm ok ann ale. E nòmalman paske ou gen dwa di ou nan vil la la ou gonayiv etc men nan medya pa gen limit e menm jan an tou pou mwen menm janm sot di lan tou. Bro se atis ou gen talan depi talan w la ou pa gen limit pa gen anyen ki ka limite w. Non atis pa gen fontyè mizik pa gen fontyè. Voilà e talan tou ok donk mwen pou fanatik mwen yo e mwen mande nou kontinye sipòte m pataje travay mwen yo ankouraje pase lè w pataje lè m poste ou repataje pou mwen. Sa pèmèt ke plis moun konnen m, paske m ap fè bèl travay, m gen bèl pwojè sou YouTube la. Se domaj ke lè w ap gade, ou wè pandan tout tan sa yo, ou wè nonb de vyouz ke yo genyen. Se domaj, paske m gen fit avèk Fantom, se youn nan gwo atis ki genyen. Nou oblije konnen, ou konprann? Nou oblije konnen li. Donk.

Nap kwaze pou yon lòt fwa ankò. Mwen se te yon plezi pou mwen tou pou m te fè echanj sa avèk ou. Se te Chaudette Lissage pou te prezante w bèl entèvyou sa avèk atis. Lynn Lynn Lynn.
E ale tande, gade tout mizik li yo ki se premye mizik la ou featuring avèk Dotye ki sa l ye? Lanmou kote w ye. Dezyèm mizik la ou featuring avèk Fantom. Ex.
Dènye mizik ke ou fenk mete deyò a la ki se? Ban m tout afè m.